E non pa m se Black-M tout moun konnen lemondantye. E mwen menm s on fyète pou mwen paske m nan BSS. M vin leve yon defi e mwen vin swiv wout san bawoud la. Ok. Men san bawoud pa nenpòt ki. San bawoud s on nèg ki jere yon aspè ki vrèman enòm anndan Briyant Solèy Signo. Èske Black-M ki se yon sanba m kapab di konsa ki pase 2 prestasyon deja nan komin nan. men konpare avèk Sanba Wood ki se yon deja son lejand koni, eske Black M prè pou l leve defi sa avèk tout vigè li? M ka fè plis ke sa menm, paske son defi m vin leve. Paske gon bagay mwen menm tou di, m respekte tout nèg ankò ki pi gran pase m sou gwoup la, m konnen gon pakèt lejand la, m ka di m konnen Mannipo p ap pa la, m konn Top Love p ap pa la, Don Sava p ap pa la, Djo Tougòl p ap pa la,

Kiyès moun ki pral kanpe avè w? Ou pa wè Manipo tout sa l fè nan Sentwoz bon pou li? Djo tou gòl lè l ekri l lage andan Dejen tout sa l fè bon pou li. Li gon travay de baz li te fè. Jodi an lè m tande atansyon piblik la ap di m pral nan Briyant Solèy Designo. Premye moun mwen te kapte met anba zèl mwen se te blan sa yo rele blan wi. Machann pate. Paske blan gon lign BSS e blan gen metonòm BSS e blan gen rit bann nan. Lè m te bay blan mikwo gen anpil dyaspora k te fache. M di no, m sa p chante avè m. Malgre m konnen l p ap ka kenbe, men gon bagay mwen te bezwen pran nan li. M te bezwen metonòm bann nan. Mwen te bezwen tempo bann nan. Mwen te bezwen rit bann nan. M fin prann. Dyaspora yo di non finalman nou pap ka met blanchèt avè w ok m kite blan ale epi m fè chemen an. Lè m santi m febli patnè m m al konsante e konsilte kabinè m. Kabinè m se Top Love Don Zava nèg yo di kout gade apa a plis be se travay pi di. E se si di m ap di w la Naza. Pou Top Love avèk Don Zava m se elèv ki pi kreten nan klas la. Pou Top Love avèk Don Zaba m se elèv ki pi pa konn anyen nan klas la. Pandan ke tout kote y ap valorize m wi. Paske yo gon bagay yo di w. Lè m fè 50 pou matyè sa, m pa dwe fè 50, se 200 pou m fè. E yo konnen m ka fè 200 an. Nan moman m ap pale avè w la m panse e rayi yo te rayi m wi. Manti! Renmen yo te renmen m. Jodi a w konprann ke kòb m t ap touche nan rara Don Zaba a Top Love te konn touche l nan Sentèrèz oubyen Mande Granmoun. Sak pase? Epa lè yap bat dom nan. Lèm tal touche kòb mwen an. Epa avè yo m tal separel non. Tout lè yo tap makem di yo patnè yo m pa konn a separe kòb mwen avè yo non. Bon dayè m poko konnen m fou kou. Okontrè m ba Tòplòv m on boutèy wonm. M ba Don Sava menm on boutèy wonm. Kòb mwen se pou pitit mwen a madanm mwen li te bon. Men lè yo tap prijem nan patnè se paske yo konnen ke gen rezilta ke m ka bay. But menm ti jèn kap vini dèyè yo la mesye nan game nan malgre nou wè nou sou wout pèdi Rara Leogane mesye m konsidere nèg yo travay di menn pa wè ou wè Manipo kanpe ap fè sipèsta nou panse Manipo te nèk eleve l tou sipèsta non li travay ou wè ou wè ou wè Jwa Sekrèt ki bon mikwo lap anime e Ado K-pub nou di se non yo travay ou konprann travay pou n pote satisfaksyon mesye.